Anvan m vin la a, mwen fè yon ti rechèch. M tande Sekretè Deta a, nan pwòp pawòl li, jan l te di l la, ann anglè, devan la Commission des Affaires étrangères du Sénat, jan w di l la. Men sa Sekretè Deta a vle di, men sa l di. M pa p menm entèprete. Misye di, Ke sitiyasyon kote gang teroris yo ke Lèzetazini deklare Oganizasyon Teroris Etranjè an Ayiti a tèl ke yo gen zam ki asimile a de zam ke de Zeta ta sipoze genyen e ke menas sa a mande yon repons militè. Men sa Mesye Rubio gen nan tèt li, se pa pou l mennen de twoup amerikèn la a, men se la fòs de represyon de gang ke ki ap konpoze prensipalman de militè, ap gen polisye tou men prensipalman de militè, k ap vin fè travay sa a. Mentnan, èske si moun yo rive deplwaye, ok, 2 fevriye ap fè 4 mwa depi ke Konsèy de Sekirite a transfòme la Mission Multinationale d'Appui à la Sécurité an la Force de Répression des Gangs ki te kòmanse 2 oktòb, ok, 2 oktòb, 2 fevriye, sa fè 4 mwa. Li poko ap deplwaye paske gen pwoblèm kòb. Donk, nan tèt yo, Si yo ensiste vre pou eleksyon ta fèt ane sa a, jodi a 29 janvye, donk janvye pa konte, eleksyon prezidansyèl m tande ta sipoze fèt nan fen out, ret 7 mwa, e men pwoblèm nan demere antye. Donk, ou wè pwoblèm nan? Donk gon presyon, èske kèlke pa, si fòs represyon de gang nan tarde a se materyalize, oubyen l materyalize men le tan daklimatasyon sou le teren, ok, Epi yo bouskile? Eske Lèzetazini li menm, an se sans, jan w konn Prezidan Trump la ki pa gen pwoblèm pou l chanje davi, li pral deside petèt ke li ta sipoze voye Delta Force pou ede rezoud pwoblèm nan. Men, jan Sekretè Deta Rubio t ap pale yè la, fòs militè l ap pale a se fòs de represyon de gang nan ki an vwa 2 deplwaman a sipoze ke yo jwenn kòb la. Nanpèch ke yo pa ekarte posibilite pou ta gen yon entèvansyon militè des troupes américaines en Haïti. Se pa sa m te tande. M pa kwè se la yo vle ale. Se pa sa m te tande. M tande yon repons militè, men yon repons militè atravè fòmil yo gen la jodi a. Mentnan, m pa tande non pli. ke yo ekate kategorikman ke si sa pa mache, yo pral vini avèk de twoup de fòs zame de Etazini. Paske yo rekonèt, e li di sa tou, li rekonèt ke danje a li prezan, sa a two dire, li mete anpil pwoblèm pou Ayiti, li menase egalman la sekirite rejyonal, don Lèzetazini. Donk mentnan, eske mesye a te ase E Soigne nan langaj li pou l pa di ke Lèzetazini pral mennen twoup la. Sa l t ap pale a se fòs de represyon dè gang. Men kòm li pa di ke si sa pa mache Lèzetazini ap vini, m ta sipoze ke si yo koyeran a yon sèten pwen, yo wè ke Ayiti vrèman baskile e ke fòs represyon dè gang nan swa l pa ka deplwaye, swa l deplwaye li pa ka fè travay la, E ke yo menm petèt yo ta ka vini. Ou pa panse ke. M pa wè kote l di yo pap fè sa.
Ou pa panse ke yo gen repons sa deja lè nou tenu kont de fòs lan ki la depi pli d'un an jiska prezan pa gen de rezilta ki tanjib, ki konkrè. Donk eske la repons jodi a yo pa genyen l?
A fòs de represyon de gang nan yo pa genyen l paske fòs represyon de gang nan ki sipoze gen 5500 eleman militè e 2 polisye poko deplwaye.
Sa yo gen la jodia. Elève ki kont de misyon miltinasyonal lan, jisteman ki jodi an transfòme an fòs de represyon dè gang, menm pwoblèm yo, gen presyon pwoblèm yo toujou antye. Toutafè.
Pwoblèm kòb la, kontribisyon volontè pou yo deplwaye, pou lè kesyon de pèsonèl, pandan n ap pale la jodia, pèsonn pa di ke kòb la la. E Prezidan Trump, l'administrasyon Trump pa anklen pou l bay kòb sa a. Dayè, l'administrasyon Trump dwe Lòganizasyon Nasyon Zini 1 milya 500 milyon dola pou lè zoperasyon de mentyen de la pè ke l di l pap peye. Donk, kounye a, Lèzetazini li menm politik li se pou lòt peyi ede mete kòb la. Kanada mete yon monnen, Lalmay mete yon monnen, Lafrans mete yon ti monnen derizwa, Lèzetazini poko di konbyen l ap mete. Jodi a la a, pa gen sifizaman de kòb pou fòs represyon de gang nan pou li deplwaye sou le teren. O, le biwo

Le 31, samdi, manda BINUH an. E la ankò, sa mande lajan. Epi w ap wè gen yon pwoblèm la de yon pakèt gwoup alfabetik k ap etabli sou le teren, Biwo de soutyen de Nasyon Zini an Ayiti, Biwo entegre de Nasyon Zini an Ayiti, gang, Fòs de represyon dè gang, gwoup pèmanan de patenè, son soup. M sispèk kèlke pa, Nan refleksyon ke moun yo fè san yo pa devwale l sou le teren, La stratégie de défense des États-Unis vient juste tout juste d'être publiée, ankò yo mete anfaz sou lemisfè oksidantal, m sispèk kèlke pa yo vle kòmanse prepare lèzespri ke si sa y ap eseye fè la a pa mache, petèt ke Lèzetazini, ki pa vle bagay sa a kontinye an Ayiti, ou wè y ap pran sanksyon, yo pran sanksyon kont 5. moun nan konsèy prezidansyèl de tranzisyon kont yon minis, donk ou ta sipoze ke evantyèlman si tou sa pa mache, son sèl bagay ki rete, ki lè Etazini fè travay la li menm. Eske deklarasyon sa jodi an nou pa ka mete l nan kontèks aktyalite politik la nan moman an? Poukisa lè nou teni kont de soutyen piblik de kominote entènasyonal la notamman Lèzetazini a premye minis Alix Didier Fils-Aimé, eske Deklarasyon sa li pa fèt siyamman pandan ke ou konnen nan konjonkti politik aktyèl ke nou ye.
M ta plis asimile sipò ke yo deklare a, raple w, yo te deklare sipò a Prezidan Jovenel Moïse, Ariel Henry, nèspa? Wi men la ale jiska sanksyone de manb di Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon. Wi paske yo bouke men peyi pa konn sipòte moun, yo sipòte peyi. Wè sa m di w la? Alexis Dieu Fils Aimé, Premye Minis jodi a, fò Alex sifizaman pèspikas pou l konprann li efemè. Ayiti pèmanan, Lèzetazini pèmanan, y ap toujou gen relasyon. Donk, ide a se pou bay rezilta. E mwen menm, si m te Alexis Dieu Fils Aimé ou nenpòt lòt Premye Minis, m pa t ap leure m ke Lèzetazini sipòte m.

Nap kite yon ti bagay ke l ka pa reyisi. Pwobabilite de reyisit pou mwen 98 pousan. Map eksplike. Si Lèzetazini vini avèk yon fòs spesyal apati de yon evalyasyon kote moun yo ye, right, yo pa annik vini. Ok, yal pran Maduro, yo te konn kot Maduro ye, yo te gen drone an pèmanans, y ale avèk 152 avyon. Ok, yo touye 32 Kiben, yo touye yon karantèn de Venezuelyen. Yo menm yo gen yon pilòt ki pran yon bal paske yo tire sou elikoptè a, li pran yon bal nan pye. Blese leje. Donk, si y ap vini, y ap fè yon evalyasyon de ki kote moun yo ye, kisa moun yo gen nan men yo, konbyen yo ye. Y ap tande moun yo pou yo konnen a la minit prè, an tan reyèl kote moun yo ye. Donk, si y ap vini, y ap vini a sa pou yo vini. E si pou yo vini a sa pou yo vini, atann nou aske. Gen yon pakèt ti sòlda k ap di yo p ap vin mouri pou moun sa yo. Donk, y ap vini avèk sa pou yo vini, pou yo fè travay la. Mwen menm, pou mwen mwen menm, sa m konnen dè fòs zame dè Etazini, de, maksimòm twa semèn fini pou yo fin alòbè sa. Maître Pierre Antoine Louis, mèsi. Ke tout sipò entènasyonal sa a. Nan yon peyi kontwole pa Lèzetazini, ebyen, misye gen dwa fou wi. Tèt la gen dwa anfle wi. Fò l veye byen wi pou tèt la pa anfle. Fò l veye byen pou tèt la pa anfle paske gen rezon pou tèt anfle la. Pou l gonfle tankou yon bonm la. Paske di a tou nou boul dozè.

Blan an pa janm sipòte w endefinimman. Li sipòte w nan moman pou yon rezon done. Dayè, li pa menm sipòte w pou ou non, m panse se pou yo. Paske yo toujou pale de estabilite nan rejyon an. Paske yo kwè ke si Ayiti destabilize, yo menm tou y ap destabilize. Donk se pou yo y ap fè sa. Yo gen garanti se Didye Fizeme ki kapab pèmèt ke peyi a stab, donk yo kanpe dèyè Didye Fizeme. Nenpòt nèg ki vin devan Didye Fizeme pou jete l, blan ap manje w. Rous te gade, rous te ap eklate w, tankou yon zanmi m ta di. Enfo Fizeme mete li sou zèpòl li. Paske li gen dwa vin pi frajil avèk sè sipò. Paske nan vi, lè zèksperyans, gen moun ki te panse ke yo te gen tout pouvwa. Mwen sonje, pa egzanp, e mwen ban ni twa egzanp. Aristil te trè pwisan an avan 2004. Menm si manifestasyon te pran lari pou mande kite pouvwa a, se te toujou rete pi pwisan ke manifestan yo, ke opozisyon an. A yon sèten moman, Colin Powell, ki te Sekretè Deta Ameriken, te deklare ke misye pap fè yon pa. M pa kwè li te pase yon mwa non, epi yo al pran misye lakay li. Dezyèm bagay, Preval, mwen wè Preval ki reprann dan palè a, kap fè yon pati politik ki rele Inite. Pou lal pran pouvwa. Azèk kazèk delege de vil tout pouvwa nan apareyaj pati prezidan anndan palè a e a se te sa se te de lawogans paske ou pa ka pran lajan taks moun yo pou fè pati politik pa ou men m pa bò manti avan m pa t wè sa non m pa t panse se te yon move bagay men se te yon move bagay mesye Koule Jacques Edouard Alexis lal pran Jude Celestin a la dènyè minit ebyen blan an ki te vle tape Rene Preval sou do men malerezman ki tap sipòte Preval pandan tou le long de son manda moi j'ai vu ça Preval etè avè un bal au pied li ta pral nan gòl misye gadel gade wè Jude paka prezidan yo tape misye yo koule Jude. Madan Clinton vin la poul koule jus menm. Nou sonje ke Preval te nan aktivite apre 12 janvye avèk Clinton, pandan Clinton ta pral pale sou bagay 12 janvye, Preval leve kite sal la. Yo pa janm padone Preval. Epi yo, se yo k vin manje Preval la. E a la dènye minit, te genyen mesye k te rele Edmond Mulet, ki te reprezantan l'ONU an Ayiti a sèt epòk, ebyen lè Martelly mete dife nan peyi a, misye di René Préval nan bon w avyon, e se lè sa Préval pral di misye, ekoute, mwen se disip Salvador Allende, wap vin pran m nan palè a, wap sote palè avè m. Uhmm. Sa son lòt egzanp. Ki lòt ankò la? Martelly blan fin bal pouvwa, li panse se wa li ye. Men blan an, sa a, li te sipòte l jiska la dènyè minit. Li kite l fè 5 an. Men lè Martelly pral wè l bezwen rete pou 14 me l bezwen pran rès manda, yo di misye nou pa gen sa. Jovenel Moïse li menm li mouri. Bon, eske li te gen sipò? Eske Jovenel te gen vreman sipò de l'Internasyonal? Wi, li te gen sipò. Pase malgre manifestasyon ke nou te fè,

Meprizan, sinik, on ne peut plus. Misye rete lap gade peyi a kap ajenou, se sou Ariel Henry peyi a kòmanse vrèman, moun ap pati, jèn gason ap kouri kite biznis, fèmen biznis pou yo ale. Premye vag egzòd, kouri, se sou Ariel. Klas mwayèn nan vide, labank vide, tout jèn ki t ap travay nan antrepriz yo kouri kite, y ale. Sou Ariel epi misye, misye ap gra li menm nan palè a, nan enprimati a. Yo di m, lè gen mouvman de pwotestasyon, misye konn rete anndan, l ap pase Beethoven anndan biwo a. Epi l ap, lè yo di l,

Ebyen, m rale egzanp sa yo pou mesye Fils-Aimé, pou l konnen ke sipò blan an, se pa yon katon blan, e sipò blan an, e fò w veye anwo, fò w veye anba. Fòk anpil imilite pou ou pa chavire. E sa kap pi bon pou ou, se sajès, se imilite, se le dezi de sèvir. A bon antandè, sali.
Anvan m vin la a, mwen fè yon ti rechèch. M tande Sekretè Deta a, nan pwòp pawòl li, jan l te di l la, ann anglè, devan la Commission des Affaires étrangères du Sénat, jan w di l la. Men sa Sekretè Deta a vle di, men sa l di. M pa p menm entèprete. Misye di, Ke sitiyasyon kote gang teroris yo ke Lèzetazini deklare Oganizasyon Teroris Etranjè an Ayiti a tèl ke yo gen zam ki asimile a de zam ke de Zeta ta sipoze genyen e ke menas sa a mande yon repons militè. Men sa Mesye Rubio gen nan tèt li, se pa pou l mennen de twoup amerikèn la a, men se la fòs de represyon de gang ke ki ap konpoze prensipalman de militè, ap gen polisye tou men prensipalman de militè, k ap vin fè travay sa a. Mentnan, èske si moun yo rive deplwaye, ok, 2 fevriye ap fè 4 mwa depi ke Konsèy de Sekirite a transfòme la Mission Multinationale d'Appui à la Sécurité an la Force de Répression des Gangs ki te kòmanse 2 oktòb, ok, 2 oktòb, 2 fevriye, sa fè 4 mwa. Li poko ap deplwaye paske gen pwoblèm kòb. Donk, nan tèt yo, Si yo ensiste vre pou eleksyon ta fèt ane sa a, jodi a 29 janvye, donk janvye pa konte, eleksyon prezidansyèl m tande ta sipoze fèt nan fen out, ret 7 mwa, e men pwoblèm nan demere antye. Donk, ou wè pwoblèm nan? Donk gon presyon, èske kèlke pa, si fòs represyon de gang nan tarde a se materyalize, oubyen l materyalize men le tan daklimatasyon sou le teren, ok, Epi yo bouskile? Eske Lèzetazini li menm, an se sans, jan w konn Prezidan Trump la ki pa gen pwoblèm pou l chanje davi, li pral deside petèt ke li ta sipoze voye Delta Force pou ede rezoud pwoblèm nan? Men, jan Sekretè Deta Rubio t ap pale yè la, fòs militè l ap pale a se fòs de represyon de gang nan ki an vwa 2 deplwaman a sipoze ke yo jwenn kòb la. Nanpèch ke yo pa ekarte posibilite pou ta gen yon entèvansyon militè des troupes américaines en Haïti. Se pa sa m te tande. M pa kwè se la yo vle ale. Se pa sa m te tande. M tande yon repons militè, men yon repons militè atravè fòmil yo gen la jodi a. Mentnan, m pa tande non pli. ke yo ekate kategorikman ke si sa pa mache, yo pral vini avèk de twoup de fòs zame de Etazini. Paske yo rekonèt, e li di sa tou, li rekonèt ke danje a li prezan, sa a two dire, li mete anpil pwoblèm pou Ayiti, li menase egalman la sekirite rejyonal, don Lèzetazini. Donk mentnan, eske mesye a te ase E Soigne nan langaj li pou l pa di ke Lèzetazini pral mennen twoup la. Sa l t ap pale a se fòs de represyon dè gang. Men kòm li pa di ke si sa pa mache Lèzetazini ap vini, m ta sipoze ke si yo koyeran a yon sèten pwen, yo wè ke Ayiti vrèman baskile e ke fòs represyon dè gang nan swa l pa ka deplwaye, swa l deplwaye li pa ka fè travay la, E ke yo menm petèt yo ta ka vini. Ou pa panse ke. M pa wè kote l di yo pap fè sa.
Ou pa panse ke yo gen repons sa deja lè nou tenu kont de fòs lan ki la depi pli d'un an jiska prezan pa gen de rezilta ki tanjib, ki konkrè. Donk eske la repons jodi a yo pa genyen l?
A fòs de represyon de gang nan yo pa genyen l paske fòs represyon de gang nan ki sipoze gen 5500 eleman militè e 2 polisye poko deplwaye.
Sa yo gen la yo. Kont de misyon miltinasyonal lan, jisteman ki jodi an transfòme an fòs de represyon dè gang, menm pwoblèm yo, gen presyon pwoblèm yo toujou antye.
Toutafè. Pwoblèm kòb la, kontribisyon volontè pou yo deplwaye, pou lè kesyon de pèsonèl, pandan n ap pale la jodi a, pèsonn pa di ke kòb la la. E Prezidan Trump, Administrasyon Trump pa anklen pou l bay kòb sa a. Dayè, Administrasyon Trump dwe Lòganizasyon Nasyonzini 1 milya 500 milyon dola pou lè zoperasyon de mentyen de la pè ke l di l pap peye. Donk, kounye a, Lèzetazini li menm politik li se pou lòt peyi ede mete kòb la. Kanada mete yon monnen, Lalmay mete yon monnen, Lafrans mete yon ti monnen derizwa, Lèzetazini poko di konbyen l ap mete. Jodi a la a, pa gen sifizaman de kòb pou fòs represyon de gang nan pou li deplwaye sou le teren. O, le biwo

Le 31, samdi, manda BINUH an. E la ankò, sa mande lajan. Epi w ap wè gen yon pwoblèm la de yon pakèt gwoup alfabetik k ap etabli sou le teren, Biwo de soutyen de Nasyon Zini an Ayiti, Biwo entegre de Nasyon Zini an Ayiti, gang, Fòs de represyon dè gang, Gwoup pèmanan de patenè, son soup. M sispèk kèlke pa, Nan refleksyon ke moun yo fè san yo pa devwale l sou le teren, La stratégie de défense des États-Unis vient juste tout juste d'être publiée, ankò yo mete anfaz sou lemisfè oksidantal, m sispèk kèlke pa yo vle kòmanse prepare lèzespri ke si sa y ap eseye fè la a pa mache, petèt ke Lèzetazini, ki pa vle bagay sa a kontinye an Ayiti, ou wè y ap pran sanksyon, yo pran sanksyon kont 5. moun nan konsèy prezidansyèl de tranzisyon kont yon minis, donk ou ta sipoze ke evantyèlman si tou sa pa mache, son sèl bagay ki rete, ki lè Etazini fè travay la li menm. Eske deklarasyon sa jodi an nou pa ka mete l nan kontèks aktyalite politik la nan moman an? Poukisa lè nou tenu kont de soutyen piblik de kominote entènasyonal la notamman Lèzetazini a premye minis Alix Didier Fils-Aimé, eske Deklarasyon sa li pa fèt siyamman pandan ke ou konnen nan konjonkti politik aktyèl ke nou ye. M ta plis asimile sipò ke yo deklare a, raple w, yo te deklare sipò a Prezidan Jovenel Moïse, Ariel Henry, nèspa? Wi men la ale jiska sanksyone de manb di Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon. Wi paske yo bouke men peyi pa konn sipòte moun, yo sipòte peyi. Wè sa m di w la? Alexis Dieu Fils Aimé, Premye Minis jodi a, fò Alex sifizaman pèspikas pou l konprann li efemè. Ayiti pèmanan, Lèzetazini pèmanan, y ap toujou gen relasyon. Donk, ide a se pou bay rezilta. E mwen menm, si m te Alexis Dieu Fils Aimé ou nenpòt lòt Premye Minis, m pa t ap leure m ke Lèzetazini sipòte m. Lèzetazini sipòte w pandan l.